Se atò. Tou 2 lame yo kontinye ap frape. Ebyen Ikrèn ki ta deja pèdi plis pase yon milyon sòlda nan konfli sa ki sèlman gen 3 zan kèlke mwa, e chak jou kap pase Ikrèn ap pèdi teritwa, ap pèdi sòlda, malgre Larisi pèdi tou men defisi Ikrèn ap fè yo pa Larisi an pa rive nan nivo sa. Ebyen Donald Trump, misye ki di ke 2 dirijan yo prese jwenn yon antant, pou kapab sove tout moun sa yo k ap mouri sou chan batay la. Anpil zam kontinye ap deplwaye, ebyen gen plizyè peyi ki anonse yo menm yo pare pou kapab ede Ikrèn fè fas avèk menas sa. E gen peyi ki anonse apati de mwa k ap vini y ap gen pou kapab deplwaye sòlda, Deplwaye zam, enben yo pwomèt Ikrèn plis zam. Èske se yon fason pou kapab fè presyon sou Putin pou l kanpe gè a? Èske se yon fason paske yo bezwen kenbe Putin nan gè a pou pi long? Enben anndan emisyon sa ou pral jwenn plis detay. Enben medam e mesye, Larisi lanse yon vag dwòn sou Ikrèn, bagay sa ki fè anpil dega, plizyè moun pèdi lavi yo e anpil lòt sòti blese. Enben Ikrèn ki kontinye ap mande alye l yo Pran plis sanksyon kont Larisi. Ebyen, bagay yo grav. Se ansanm de enfòmasyon sa yo nou pote pou ou jodi an. N ap mande w pran san w, pran tan w, gade jiska lafen san rate yon pati. Ebyen, jan n ap gade sou ekran an, sa yo se sistèm defans ke Ikrèn bezwen nan moman an la. Se sistèm defans ki kapab ede. Ikrèn pwoteje espas aeryen li. Ebyen gras avèk sistèm defans sa yo, lè Larisi lanse plizyè misil, ebyen sistèm sa, ki se de fabrikasyon amerikèn, kapab lanse de seri de frap pou kapab detwi misil k ap vini oubyen dwòn. Ebyen genyen peyi ba yo ki anonse yo ap voye 2 sistèm defans aeryen Patriot. Avèk anviwon 300 sòlda nan peyi Lapolòy e yo fè konnen se apati de premye desanm pou kapab mobilize, fè preparasyon pou debake nan peyi Ikrèn. Enben gen anpil peyi ki anonse yo menm. Yo prè pou kapab voye solda yo. E gen peyi ki di yap voye zam, yap voye lajan e yap voye solda. La Frans tou li menm, li wè bagay la menm jan. Enben, se pa ti koze. Etazini pa fin tèlman twò dakò pou rantre kò l nan konfli a jan lòt peyi sa yo vle enplike yo, men nou konnen depi se gè wap toujou jwenn sa. Enben, la nou wè Ikrèn ki tèlman ap pran kou, m ap mande jis kilè Ikrenyen yo ap leve kont prezidan sa pou di l twòp moun mouri. Ebyen, medam e mesye, minis defans peyi Larisi an anonse nan rejyon Donetsk yo rive pran yon vil ki rele Penkiv ka. Ebyen vil sa se yon kote ki te vrèman enpòtan pou Ikrèn, se yon zòn stratejik ki te konn pèmèt Ikrèn alimante sòlda l yo, ebyen jan de defisi sa yo, yo pap rete Ikrenyen yo byen ditou. Zelensky ki te pwomèt lap vin mete. peyi a nan lòt direksyon, li te pwomèt l ap vin rekipere tè ke Larisi te pran depi byen lontan, olye misye rekipere, se bay li bay plis toujou. E Larisi, ki itilize yon strateji, malgre Ikrèn fè l mal, paske gen plizyè rafinri petwòl Ikrèn frape ki vrèman fè Larisi fè gwo defisi e m pral vin sou sa talè. Men, sòlda ris yo, yo rekonpanse yo chak fwa yo pran yon lòt koloni. Chak fwa yo pran kontwòl yon nouvo koloni, enben, dirijan ris yo onore yo e ba yo plis enpòtans. Enben, fòs ris yo ki tèlman ap frape apre Ikrèn te repouse yo nan rejyon Soumy, enben, yo menm, yo fon lòt pèse, nan rejyon Donetsk, yo avanse, yo pran Pannkivka, yon vil ki vrèman enpòtan, e se pa nenpòt moun ki konfime, se minis defans peyi Larisi an ki pataje enfòmasyon, eben, Ikrenyen yo gen pwoblèm. Zelensky te atann ke gè sa, li t ap kapab rive fè tout sa l bezwen fè a byen rapid, eben, move chans pou li, lè l panse ke bagay yo t ap fasil, se atò yo vin pi konplike,

Gen peyi k di yap voye solda. Etazini di li menm li pa nan solda, li prè pou l ede Ikrèn sekirize espas ayeryèn li an. Lap voye materyèl tankou avyon de chas epi sistèm defans. Ebyen Etazini ki prè pou kapab deplwaye plizyè avyon. Men. Otorite Ris yo di yo menm si yo panse se sòlda otan yo ki pral tou pre fwontyè yo, enben sa ap tou deklannche yon lòt konfli ankò e konfli sa kapab pi grav. Enben nou wè sa k ap pase la, si Zelensky te panse se konsa bagay la t ap konplike nan men l, m gen presyon Misye tap reflechi anpil. Enben misye ki pat panse ke rantre nan yon konfli avèk la Russie nan fason sa ta pral konplike game nan nan menl. Enben pou le moman bagay yo ekstrememan konplike enben gen peyi ki pap voye solda yo al mouri pou li aloske se menm yo menm ki tap metel devan pou rantre nan gè. Se menm yo menm ki tap dil men sa pou fè, men sa pou pa fè. Enben jodia la se li kap peye po kase a. Enben, otorite ris yo fè konnen nan frap ke Ikrèn ap fè la yo rive fè yo pèdi anpil kote ki te enpòtan, bay lajan e andomaje anpil kote. Enben, dapre yon medya ris ki rele The Moscow Times, li fè konnen Larisi pèdi plis pase 13 pousan nan kapasite rafinri petwòl li akoz frap dwòn Ikrenyen yo. Enben, nou wè. Menm si la Russie ap fè koze, Ukraine tou li bay anpil ti pwoblèm ki vrèman deranje e Russe yo pa rapò avèk frap sa yo kap fèt chak jou. Ebyen depi debi mwa Out la, atak drone Ukraine yo ogmante nan plizyè kote ki kapab fè la Russie plenyen. Ebyen kòm Ukraine wè se la yo kap bay la Russie kòb,

pè Larisi fè defisi. Ebyen daprè analis yo, Larisi fè yon defisi plis pase 40 milyon ton nan defisi l fè pou mwa Out la ki poko menm fini e yo di sa ki ta reprezante anviwon 13 pousan Nan tout dega kap fèt, ebyen nou kapab di sitiyasyon an plis ke grav pou Larisi e pou Ikrèn. Men bagay yo pi mal pou Ikrèn paske nap gade pou nou wè kantite sòlda Ikrèn pèdi se yon milyon 700 mil sòti fevriye 2022 pou rive 2025 la ki poko menm fini. Sa vle di se pa nenpòt gè Ikrèn ap mennen la e daprè otorite Ris yo. Y ap kontinye frape e y ap prepare yon ofansiv ki pral fè Ikrèn pèdi plis sòlda. Ebyen, genyen dirijan yo nan peyi Sèbi ki salye efò k ap fèt bò kote prezidan ris lan e bò kote ameriken yo pou kapab jwenn yon akò pou mete fen nan gè a. E yo di yo santi bò kote Larisi gen volonte e yo felisite Ameriken yo tou ki enplike. nan konfli sa pou kapab ede yo jwenn yon fen. Enben, peyi sa yo ki ap bay Ikrèn zam, yo wè tout efò yo fè, yo pa kapab chanje sa. Yo wè plis y ap bay zam, se atò bagay yo ap vin pi konplike. Enben gen de seri de peyi. ki anonse yo menm se de fason dirèk y ap voye sòlda ann Ikrèn pou kapab ede. E sòlda ris yo, yo menm yo gon fason nèg sa yo avanse vit, enben yo kontinye ap pran teritwa, enben se 2 vil ke. Solda Ris yo pran pou Ikrèn gen yon lòt yo pran ki rele Novoeoivka enben toujou nan rejyon Dnipropeskov enben youn se nan rejyon Dnipropeskov e lòt la se nan Donetsk enben Ikrèn e pandan dènye tan sa yo solda Ris yo ki ap fè koze e ki vrèman mete Ikrèn nan reflechi paske lè lap gade li wè lap pèdi tè e peyi ki pwomèt li yo yap bal sipò a yo pa kapab edel vrèman enben la m panse Ikrèn santi li gen pwoblèm e pwoblèm yo anpil. Genyen prezidan Emanyèl Makron misye ki fè gwo deklarasyon tou enben Emanyèl Makron daprè. Wall Street Jounal, Enben, nou pral gade avè m sou ekran. Se pa ti koze. Gade pou wè. Prezidan fransè a ap panse pou kapab deplwaye ant 3 mil a 5 mil sòlda ann Ikrèn nan kad evantyèl garanti sekirite pou Ikrèn, rapòte Wall Street Jounal. Enben, se pa sèl Lafrans ki vle fè bagay sa. Genyen Almay, genyen Wayom Ini, genyen Lapolòy, gen yon pakèt peyi ki di si yo pa kanpe avèk Ikrèn pou kapab anpeche Larisi fè sa l ap fè a, enben yo menm tou yo kapab nan kouri. Men Emanyèl Makron, genyen ansyen prezidan Larisi an ki te di misye li se yon kòk san sèvèl k ap chante, enben ki kontinye ap repete menm bagay yo, li p ap kapab. Ede Ukraine fè viktwa militè yo mèt fè tout sa yo vle yo mèt bay Ukraine tout zam yo konnen ki egziste viktwa militè a lap difisil e nou kapab di enposib daprè jan otorite Russe yo pale a enben Ukraine li mèt fè tout sa ki depan de li li pap kapab jwenn sal bezwen antouka. Nou ta swete ke Ikrenyen yo reflechi, sitou Zelensky ki wè sòlda l yo ap mouri. Misye konnen peyi sa yo pafwa se pwomès y ap fè jis pou kapab fòse l kenbe gè a. Gen peyi ki di si mwa out la pase, li fini nèt, Putin avèk Zelensky pa jwenn yon akò pou mete fen nan gè a, Yo menm, non sèlman yo pral bay sanksyon avèk Larisi, y ap ogmante kantite sipò yo t ap bay Ikrèn nan kesyon lajan, zam, fòmasyon pou militè, enben tout sa yo se efò k ap fèt pou granmesi. Dayè, nou wè Etazini, li menm ki tèlman konprann jwèt la, li trè pridan. Larisi pa tèlman gen pwoblèm avèk Etazini pou fason yo kanpe a paske yo menm yo plis ap mande pou 2 peyi yo kapab jwenn yon antant. Enben genyen minis defans peyi Larisi an ak minis afè etranjè a ki kontinye ap fè gwo deklarasyon pa rapò avèk sa k ap pase nan gè a Enben, dapre minis defans Larisi an, gen 2 koloni oubyen 2 gwo vil yo pran e minis afè etranjè a fè konnen tout desizyon y ap pran pou kapab voye sòlda bat pou desizyon sa yo pa konplike gè a. pou gè a pa chanje fwontyè. Sa vle di, gè a kapab kite Ikrèn, li ale lòt kote. M panse sa yo se avètisman, paske Larisi, jan Etazini te di l la, s on pwisans militè e nikleyè, yo pa ka jwe avè l nenpòt fason. Ebyen, medam e mesye, daprè. Medya Ikrenyen yo, Larisi ta lanse pou jounen mèkredi 20 out la anviwon 130 dronn ak yon dizèn misil e misil sa yo frape plizyè vil sa ki ta lakoz anpil moun sòti blese e anpil lòt